Poukisa se mwen? Poukisa, Senyè? Kisa m te fè w? Poukisa m te merite sa? Se te kesyon m te toujou ap poze, Senyè.
Mwen menm mwen se manman frè Gab, m rele Yolande Alcin Gabriel, Pierre Alan Gabriel, frè Gab. non atis li. Alò jodi a m vin esplike nou ki bi, ki rezon ki fè linèt nwa sa a te nan zye frè Gab.
Mwen dekouvri pèsòn frè Gab an 2016 apati de yon mizik ke li te fè. Mwen te kòmanse swiv li sou rezo sosyo yo. Mwen te fè yon remark, menm jan anpil nan nou fèl tou, e sa te vin entrigem, poukisa li toujou avèk yon lunèt nwa? Non pam se Thierry Paulin, mse youn nan zanmi danfans frè Gab. Mpanse mse youn nan moun ki mye plase pou m kapab pale de frè Gab.
Mwen se kouzin Alan ke nou konnen sou non Frè Gab. M toujou ap gade videyo l, toujou ap gade tout moun k ap kòmante, k ap di ke se imitasyon, se Maitre Gims, se tout lòt moun yo. E gen de lè, m konn santi m vle fou. Men, Bondye pran swen m. Mwen di frè Gab gen anpil kouraj. Malgre m pase 5 an, 5 an rete tou prè l, m pa ka wè feblès li sensèman. Son moun ou menm lè l malad ou pap konnen. Frè Gab son nèg ki fò mantalman, sa tout moun konn sa. Ki trè fò mantalman, kèlkeswa bagay la pa janm atenn li, tankou a yon wo nivo ki ka tankou ki ka demoralize l. Jounen jodia m gon lunèt nwa si Bondye pat Bondye menm tèt m patap gen e sa fè ou menm pandan w chita la konsidere w t son moun beni. Souvan nou kritike Bondye pou sa n pa gen men n pa janm gade sa l ba nou yo. Kounya ou konn ki bu ki fè lunèt nwa a la, alò etanke paran timoun nan pou tande tout bagay sa kap di, E tout sa nap di yo se pa la verite yo ye nou pat konnen vrè rezon an. Nou wè yon pakèt moun kap pale kap tante bay esplikasyon de je frè Gab kote ke li gen pwoblèm ladanl e se depil piti nan anfans li li gen pwoblèm je a e li grandi avèl konsa li fè etid li avèl konsa e li jwe foutbòl avèl konsa li jwe se yon timoun se yon jèn depil piti li renmen li te renmen lintendo te gen lintendo avan li te renmen jwe sa anpil e lèl lakay li lèl sot lekòl. E se yon jèn vrèman ki te pasyone de foutbòl. Men nan fifa,
wi nan fifa misye te, misye te bon, misye te bon. Nou te trè tizè. Nou te bon nan fifa.
Byen ke, byen ke fifa 2004 la e mwen li te, bon. Men, men, misye se yon Messi nan fifa. A di, nan karyè fifa se Messi. Menm si kontès la a misye li Cristiano. Paske nou te depase tizè. Mwen panse nou te depase tizè. Paske Poum di m te pase tizè paske gede sa non gede sa ki misye te konn fè Joel sa rele m te tizè anpil menm afè grap Joel m te konn desann anba lavil al al chèche al ranje jwèt kote ki trè danjre fòk bay se yo m di w la wi. Sèl li menm mwen genyen, bagay yo fèm mal lè nap kritike konsa alò e sak fèm vin esplike nou bu linèt nwa sa.
Sa sa gen 1 an, m tap li yon video sou youtube kote ke gon dam ki di ke lunèt li toujou mete a son zye l genyen ki wouj swa se pwen l pran nan zye a. Lè m tande bagay sa m di kèt, sa vle di moun nan just rete konsa li jis ap pale, moun nan jis ap pale konsa jan l pa konn moun nan li jis ap pale. Epi sa w tande ya gen nenpòt 100 mil moun ki pral gad videyo sa, 200 mil moun, vwa menm milyon moun kap jezi konsa nan bagay sa yo te konnen paske men m toujou swiv sa an Ayiti oubyen lòm menm depi yon moun gon talan li wè l paka fè l li toujou lye sa swa a dyab swa avèk yon bagay ki pa nan ki pa nòmalite a ki pa nòmal.
Te ka annik parèt nan katye a sèlman lan annik mande nenpòt moun enfòmasyon de frè Gaba pa rapò a avèk ze a, tout ap bon menm istwa, tout ap bon menm istwa.
Depi w te gen, depi w te gen dizan nan katye a tankou se pa moun ou te konn ap lwe kay nan katye a depi w parèt nan katye a ou di pale m de frè Gab de linèt la y ap ba w tout istwa e m ret kwè si w tande istwa sa w ap tris anpil. Demen nan aswè an demen maten a nevè m ap kouche frè Gab. Lè m fin akouche l, tout moun konnen aprè akouchman, doulè a si tèlman di, kounye a on ti dòmi vin pran m. Antan m kouche nan chanm mwen, dòmi an pran mwen, kounye a la, yo mete frè Gab nan yon bèso, nou konnen gon bagay ki rele fò timoun nan rann dlo a. On dlo avè yo avan yo ba li dlo pou yo pou l bwè a, tout moun konnen, tout ti bebe endistenkteman lemond antye konnen. Kounye a la, antann nan bèso l, kounye a mwen menm nan dlo a, li vin rann dlo a. Mete gen yon sè m ansanm avè m. Kounye a la, lè m pantan, m jwenn sè m nan chita sou prent kabann mwen. Lè m mande sè m nan sa w genyen, li di m wi, Alan ki rann ou dlo, alò m ap etire rad dlo a e e li rann nan bagay sa yo. Lè m gade, m wè se yon dlo jòn. Kounye a sèm nan ale, l etire rad la sou li, l mete lòt rad sou li, se de la etan, yo vin pote dlo bouyi, nou konnen yo konn bay timoun nan pou bwè e lè l lè l fin fèt. Kounye a aprè, an demen si Dye ve, yo ban m egzeyat, m vin lakay mwen avèk pitit mwen nòmalman. Vini m vini avè pitit mwen, m tou voye l ka pedyat li, pedyat lafamiy. Konsènan zye a, si si si pa grav Elie t te pran sa pou pou l ap pale de li, Petèt yon moun te ka panse se pou l atire plis moun, plis fanatik, pou pran konpasyon, bay sa yo. Fè gen pa Maitre Gims. Maitre Gims mete linèt, li mete linèt tou. Bon, kounya chak moun yo gen reyalite yo. Chak moun yo gen reyalite yo. Maitre Gims se pa ki bay pa l l ap jwe. Maitre Gims se pa gen anyen kòm tankou, m pa di, ok, an gwo m pa di Ferre ap gen bagay l ap kache. Men kanmenm, depi ou gen yon dik, non. M toujou ap gade videyo l, toujou ap gade tout moun k ap kòmante, k ap di ke se imitasyon, se Maitre Gims, se tout lòt moun yo, ke se pa t yon plezi, se pa t yon bagay li t ap fè pou chèlbè, men se poutèt se te pito yon maladi. Chak mwa regilyèman, m toujou al nan pedyat a pitit mwen. San ke m pa t konnen ke pitit te gen oken pwoblèm, lè konsa pedyat la voye m vin ba l beny solèy. Lè pitit mwen kòmanse ap nan 6 e 6 mwa, 7 mwa baay sa yo, kounye a la, Bondye te wè ki pitit li te, t ap ban mwen an. Kisa pitit mwen an te ka remèt nan sosyete a, nan mond detwi sa a, nan mond m pa kon, m pa, m pa konnen ki mond li ye paske mond kritikan sa a. Pou fè bè, e bèl, bè, bè ekip zanmi, kounye a m gon zanmi m ki di m konsa ke ann al nan yon lòt e, e pedyat non, li, e avè, avè Alan. M mande poukisa, li di m a m pral mennen pitit pa m Mwen menm, m mennen pitit pa w la. Yon kòlèg de travay mwen. Kounye a vrèman, m mèt te di, ou te fè entèresant lè m te nan mond la. M apiye pitit mwen bèl bebe m bagay ale nan lòt lopital. Lè mwen rive nan lòt lopital la avè l ka yon lòt pedyat. Lè m rive, doktè a di m konsa, poukisa ou mennen Alan? Mwen di, yon ti fyèv li genyen. Li di m, o, madanm, pitit ou a malad nan zye.

Konya lèl dim sa m di oh m pa wè ke li genyen mikroskòp sanl pa ko revele kisa li a l dim lap avèg konya la m vin pèdi konesans lèm pèdi konesans aprè sa la pou etan yo vin fèm revni konya l dim madanm kew vle kew pa vle si w pa opere pitit ou a lap avèg. M leve m te wè doulè manmanl doulè papal.
Lèl dim sa, kounya la m pa kouri, ou menm kote l dim lap avèg la, pa gen an enpo anyen k enposib a Dye. M konnen sa doktè a dim nan bouch, men Bondye sil pa vle l fè, li pap fèt. Kounya la de la etan, m tonbe ap mache, ka doktè zye avèl. Tout doktè zye yo voye m ale m frekante tout doktè zye. Menm lè m rive m al an pwovens nan doktè Brega bay Brenda kounye a se lè sa Brenda di m madam si nou pa opere nan zye a l ap avèg wi kounye a m di bon m di papa Alan si gen pou fè kòb la nou prale nan premye lopital ki te di nou ke Si Alan pa opere lap avèg la ann ale la pito pou fè operasyon an vrèman nou antre soti okay nal jwenn premye doktè a lè nou rive vrèman doktè a di nou pa gen pwoblèm kounya lèl di pa gen pwoblèm kounya la m pran frè Gab nou rive lè nou rive Kounye a menm nan, doktè a ba nou randevou kòmsi pou n al fè egzamen. Lè l ale pou l al fè egzamen an, kounye a pou to somèy frè Gab ka revele pou l opere l, sa pa janm ka monte desann. Li toujou rete la, sa vle di pou pitit mwen an te avèg. Men m konnen o non de Jezi, li pa t ap avèg. Paske sa lòm di, se pa li Bondye di. Kounye a la, m pa fè ni de ni twa, lè nou vin gade nou wè tons zye a, nan yon ti nivo li ka opere, nannik rele doktè a, doktè a di nou wi, antre lopital avè l. Lè nou antre lopital avè l, kounye a la, doktè ale, depi nan aswè l fè preparasyon pou yo pa ba l anyen pou l manje. Kounye a la, demen maten, yo pran l, yo antre nan sal operasyon avè l. Mezanmi oo humm nou pa mandem pawòl se zantray mwen kap koupe m pa bezwen tou nou konn doulè manman male nan fè apèl nan sal operasyon yo antre a 5 è nan sal operasyon li 10 è li 11 è. Doktè a poko janm vin avèl. Lòt malad gentan sòti, li menm li poko sòti. Lè m wè sa, papa l li menm al kache. Mwen menm fanmi m ankadre m mwen kanpe a kòd nan ren. Lè doktè a resi parèt, m pop m pran doktè a nan kòlèt, m di di m kibò? Sèlsis, Pas Vila, nan ki ponp nan ki ponp finèb m ap mete l? Doktè a di m non madam Gabrielle poze, poze. Yon lòt moman, lè m gade, m wè y ap vin ak pitit mwen an. Lè yo vin avè l, pitit mwen an poko janm revni pou m wè nou moute sou rezo sosyo pou n ap pale de detay, manti san nou pa konn anyen. Lè yo vin avè l kounye a l pa janm revni. Dyab la te konnen te gen batay la men o non de Jezi batay la se pou nou l ye viktwa a se nou pou te kenbe l e m fyè de tèt mwen lè m ap gade grenn pitit gason an fils unique de la famille m pa gen 2 m pa gen 3 kounya la lè pou Alan revenu Alan pa ka revenu. Son infirmière à 6 heures du soir nou tande li jwenn 2 mwayen li dim prepare yon ji sitron infirmière ale lal anba pla pye Alan lèl tonbe gratel li gratel li gratel li di moun li konnen an lap relel an premye wi Konya nan gratel enfimyè sa a Bondye beniw pase si enfimyè a pat la poul te grate pyel pitit mwen te tou pat la konya menm kote al revni di manmi menm kotel dim manmi an m foure bibon ji sitwon an l bwè 2 an menm tan pitit mwen an revni mal pansel panse je a. Se vire tounen. Fò mal panse m. Paske m vin pat gen fòs. Lè yap etire pansman an pou m wè m gen kouraj pou m ap gade pitit mwen an, m santi m pa kapab. Papa di pa gen pwoblèm nap pran enfimyè. Nou pran enfimyè la pou Ethan ki vin òganize l lakay li. Chak lè yap fè l, m al kache nan ti tou. Mezanmi! Zantray mwen koupe, lap koupe. Men Letènèl te banm fòs kouraj. Letènèl te dim lap voye yon gason, yon gason ki rele gason nan mond la poul bay pawòl la e pawòl la ki poul poul poul poul manyen poul manyen tout tout branch menm si nou pa vle wèl se vre. Alò jodia m esplike nou but. Linèt nwa a pou nou pa konnen ke pou n ap pale sa k pa sa, pou n ap repete sa k pa sa. Sela etan, kounye a la zye a kòmanse geri. Lè zye a kòmanse geri nan pwofondè, kounye a la m al kay doktè zye avè l, sa vle di kounye a la pou yo ale pou m chache kristal. Kounye a m chache l. Lè m prale, m deran dlo nan zye. Se vire tounen. Mwen ap kriye, m di, Letènèl dèzame, seche dlo a nan je m non! M vle dlo sa a pou l pa soti yon kondanasyon nan lavi m. M di, Valè pitit moun, valè pitit sè a frè m ki gen yon bagay diferan, alò pa m nan, se zye a ki pou fè m konnen l pa moun nan sosyete a. E Letènèl pral leve, pran m leve m an dinyite wi. Letènèl pral leve tèt mwen, e kounye a m fyè de tèt mwen. Lè m ale, m fin chwazi vè e vè e ze kristal la. Doktè a lè l vini jwenn m ap kriye, li di m, Madam, ou pa bezwen kriye non, fini ou fini. W ap si tèlman kontan.
Lè l bebe ki te pèdi yon zye, ke maladi doktè te di l pèdi yon zye, donk.
Premye fwa, premye fwa ke, ke m te santi ke plizoumwen sa te touche Frè Gab, Frè Gab gendwa pa sonje sa tou, se yon jou ke nou te ansanm, ou konnen nou te toujou ansanm lontan, brèf, nou te ansanm epi Frè Gab, gen yon machin k ap pase. Epi l di, Cheri, lè machin ap pase, èske w wè de machin? Sa te touche m. Frè Gab gen dwa pa sonje sa. Sa te touche m. Vrèman, sa te touche m. E m panse frè Gab ka pa sonje sa. Epi se menm li menm ki te vin preche m levanjil pandan ke m te sot fimen bòz. Li te preche m levanjil, li t ap pale de vi m, li t ap pale de tout sa m ap andire. Sensèman, mwen m pa t gen konesans de Sentespri. M te panse ke se kèk tripotay yo fè. Epi m vin wè ke. Si reyèlman Jezi Kris è reyèl, li ta pale m de Jezi, li ta pale de vi m, li ta pale de tout sa m andire, de tout sa ka fè raj pandan moman patrak yo. Epi tou bònman li te pran men m, li kondui mwen, li mete m nan mizik, li enpoze m lèmen. Pafwa li fin enpoze m lèmen. fèb. E frè Gab se youn nan moun, yon moun ki abitye avè li, ou pa ka pase yon segond bò kote l pou l pa pale w de Jezi. L ap rale yon vèsè kanmenm avè w. Moun ki konnen l byen, ki konn chita bò kote l, ki konn sòti avèk li, depi ou yon kote avè l, pa panse ke frè Gab pral chita avè w, l pral ba w blag, ri senpleman. L ap ba w blag sèt, men l ap rale yon vèsè kanmenm avè w. L ap pataje yon grenn vèsè avè w kanmenm pou l fè kè w kontan, pou l pale w de lapawòl de Dye, pou l apwoche w. E si w potko aksepte Kris tou, apre l fin pale avè w, lè l fin pale avè w, ou vin tande l, Li ka touche w atravè Sentespri. Pawòl nou sot nan bouch li yo, Sentespri kapab touche w. E sa fèt deja. Gen anpil moun nou mache, lè n mache avèk li, nou rive yon kote, pawòl nan bouch li senpleman transfòme, ede yon moun chanje lavi l. Moun nan di, Bon, parapò a sa w di m la, m santi Sentespri touche m. Moun nan fè chemen l. Moun nan aksepte Kris. Gen dèfwa se nan lari, li vin la, moun nan al pale avè l, moun nan dakò l priye pou li, moun nan al chache yon legliz li pèsevere, moun nan vin yon kretyen. Si moun kap fè depanse dè milyon dola pou yo ka sanble a Kim Kardashian, pou yo ka sanble a Nicki Minaj yap met silikon, poukisa tou m paka depanse yon twazèd tan nan pawòl Bondye pou m ka sanble a Jezikri? Monchè souvan lè moun nan legliz li fè figi l fennen. Yo pa konn kiyès ki pote anndan l. Mwen pote yon wa anndan m. Mwen se pitit yon wa.
Pitit mwen vin jwenn de mwayen kounye a menm. Pitit mwen al lekòl. Pitit mwen adapte l trè byen. Pitit mwen fè tout klas li. Li fini kounye a, l'al nan inivèsite. Pase tout sa k fèt la, Satan enplike ladan l. Mechan enplike ladann men o non de jezi nou genyen batay la kounya la pitit mwen fini pitit mwen wè pozisyon l te kanpe a se pat pozisyon pal letènèl rachtel nan men mechan yo kounya pitit mwen vin jwenn de mwayen li pran liny dwat la. Ligne direct la bon ligne nan. Kounye a pitit mwen vini l adapte l trè byen nan pawòl Bondye. Jounen jodi a si m chita la m fyè de tèt mwen pou m di ke a m s on dam. Wi pitit pa konn fòse manman nan men kote m wè Letènèl sòti avèk pitit sa fò m ta engra anpil pou lè m ap mache pou m pa t ap leve de men m anlè. Pou m ta balanse e lè m ap balanse m santi m fyè, m santi m gou, m pa t janm konnen si non Bondye te bon konsa. S on seròm li ye nan lavi m. Kounye a pitit mwen vini, pitit mwen fin fè tout aktivite l, kounye a pitit mwen marye. Pitit mwen marye, kounye a m fyè, m pa ka di m gen yon pitit, m gen de pitit. M gen yon pitit fi, m gen yon pitit gason. Frè Gab vremye. Cerca la dezyèm an se sans m fyè de tèt mwen lè m ap mache pou m ap parle kòman pitit mwen bon pou mwen e kòman m bon pou pitit mwen e m fyè de pitit mwen e jounen jodi a m espere mo tout moun ap di se te ka gangan se te flite a pafen se te je l li t al fè pou l te fè hit non pa gen sa pyès hit ki genyen an se letènèl dèzame. Ki bal hit la. Tout esperyans Noel genyen an, se Letènèl dè Zame ki ba li l. Pa gen ankenn anyen de afè fo oungan, fo sesi, fo bagay ap detwi l. Sispann mezanmi. Sispann detwi. Paske Bondye pa lwen non pou l retounen. Nou pa pale sa n pa konnen. Pale sa nou konnen ak sa nou wè. Paske nou kritike moun twòp. E
je me rappelle mwen te ekri l, mwen te voye yon mesaj pou li sou Messenger. Jiskaprezan m pa gen repons lan. It's ok. Mwen te antre an Ayiti pou misyon anyèl ke legliz mwen toujou òganize, e se te la nou te pral premye rankontre. Abityèlman toujou gen jèn avan misyon, e mwen te ale itilize twalèt yo, e lè m ap retounen pou m te rantre legliz la, m te wè l te chita, bò eskalye yo. Epi m te etone, paske m pa t konnen se la ke li te manb. M te etone, m te di, O, m salye l, m te di, O gad frè Gab, m salye li. Epi, li te chita, epi li kanpe, li salye m osi. Epi m te, sa te etone m. M te di, O, antan ke yon ti jèn, m wè li gen ti galantri sou li. E plen lòt kalite, Andeyò de pèsòn piblik la, m te dekouvri anpil lòt kalite lakay li. E, se, se pou sa lè l te fè m pa de, lè l te finalman fè m pa de temwanyaj li, sa te etone m pou mwen wè pa rapò avèk tout sa ke li ap fè sou sèn, e jan li ap evanjelize, Mwen wè ke gen anpil moun ki gen tout aptitid fizik yo ki pa fè sa li menm ke li ap fè. Se yon moun ki trè kouraje, se yon moun ki trè entelijan, se yon moun ki trè travayè, li pa pè pase nwit blanch pou l travay sou yon mizik eksetera. Gen anpil videyo ke nou konn ap gade se li menm ki travay yo. Donk sa vin fè ke lè l te fè m paw de temwanyaj li, mwen sonje m kriye paske. mwen reyalize ke sela vyen de Dye. Nan dyalòg nou, nou t ap pale de nesesite nou te wè pou sektè a te genyen nouvèl zimaj. Nou te antreprann, nou kreye yon antrepriz ansanm e de la nou vin de kolaboratè pwofesyonèl. Nou pase de kolaboratè a e mwen te vin manadjè. E apre sa frè a l mande pastè m pou mwen. E de manadjè mwen vin fiyanse E de fiyanse nou marye E mwen k toujou ap di l poukisa linèt sa nan zye w lè sa Retirel se mwen avè w ki la ou pa bezwen linèt Jis relax ou and babe I wanna say I love you mwen felisite kouraj ou mwen felisite fòs ou menm lè kòmantè yo konn di menm lè moun sa moun konn di ta parèt trè blesan men ou pran kouraj e ou kontinye avanse nou marye pou lavi nap vyeyi ansanm nou pral nan syèl ansanm o non de Jezi.

E pa tout moun ki tonbe k fè espre E pa tout moun k ap mache ki bwete, ki kokobe Dèfwa se soulye a k twò piti pou li Avan w jije yon moun aprann met soulye k nan pye l la Avan w kondane yon moun aprann konn istwa l. Gen de moun ou wap pede frape yon kote li pa janm reaji ankò, e pa ensansib l ensansib se kote ak benn paske l pran twòp kou ladann. Lè m te pi piti, lè m te konn al lekòl, dèfwa se paran lòt elèv ki te konn vin retire men nan machwè m, dèfwa lè m ap gade timoun kap jwe dèfwa m wè m pa gen pwoblèm epi yo di non nou pa vle frape w, m vin santi m tèlman frajil, m santi m s on objè k manke pyès. Youn nan bagay ki te ban m plis fòs se te lanmou manman m ak papa m. Yo te renmen m a tout kè yo. Lè vwa pou wè, papa m fè tout mwayen li jwenn kòb la epi manman m pran l pou l al lopital avè m. Lè m ap gade tout timoun nòmal epi mwen menm pou mwen m kouche sou yon tab, y ap retire zye m epi y ap chanje l. Yap lavi l yap gate anndan tèt mwen epi gen yon jou m pap janm bliye sa map gade manman m ki mare fyèl li kap gade m epi je a nan men doktè a tout anndan tèt mwen bay san anestezi epi map gade paske yo pat vrèman fè m mal pou yap lavi l prèske chak tan. Epi mwen pèsonèlman, m pa t vrèman rankontre Jezi, m pa t konnen, m te jis di yo, men oke, m la pou m fèt, pou m viv. Epi, sa bouch moun ap di te vin mete yon gwo vid lakay mwen. M pa t ko gen Kris, m pa t konn sa k te rele estim, m pa t konn sa k te rele konfyans de swa, paske m te rive pèdi sa. Esa fò wi gen de moun nou wè k vin mechan nan sosyete a se nou menm ki koz yo mechan gen de moun nou wè k touye tèt yo se akoz de nou menm ki fè yo touye tèt yo gen anpil ka depresyon k ogmante de jou an jou pa rapò avèk moun ki pa konn sak rele lanmou gen de pawòl ou di yon moun li ka make l jiskaske l mouri. Youn nan pi gwo imilyasyon ke m pran, se lè m te moute yon machin pandan m te lekòl mwen, e m te gen de kondisip kanado, epi m te jwenn yon ekip medam nan machin nan ki te nan menm lekòl avè m, epi pandan y ap pale, y ap gade m, y ap fè sin epi yo kòmanse bay blag sou mwen, yo kòmanse ap met men yo nan je yo fè grimas, di m de pawòl ki blesan. Dèfwa m konn rive lakay mwen epi m rete devan yon glas m ap gade epi m di bon m pa wè m gen anyen m di oh m pa lèd non lè enmi ap pede tire wòch sou ou le senyè konn konsève wòch sa yo paske demen si lè l pral bati palo la e li menm li konn itilize pou l koule mòtye Dèfwa fò moun abandone w pou Bondye asiste w, dèfwa fò bouch moun fèmen pou ou pou Bondye pale pou ou. E lèm te vin rankontre Kris se te pi gwo kado e sa fè mwens mwen menm plis Jezi, mwens mwen menm plis Jezi, m santi yon lanmou m pat janm te konn santi. E sa fè m pito mouri depi kounya tankou m ta blese Jezikri, kar il est extraordinaire. Il est mon seigneur, il est mon maître, il est mon ami suprême Dèfwa m konn ap priye, m konn di Senyè, si menm lòt je a ou bezwen pran l, depi se pou glwa ou mèt pran l, si w gon lòt ògàn nan mwen ou wè ki ki kapab glorifye non w par que ce soit par ma vie ou par ma mort que ton nom soit réellement béni grand Dieu tout puissant. Hey guys, Bondye beni nou, m espere ke nou anfòm avèk Jezikri. Jodi a m ka kriye alelouya paske se yon jou de viktwa e de glwa li ye pou mwen paske m gen yon struggle, m te gen yon konba m te konn ap mennen men jodi a le Senyè ban m fòs an depi de tout priyè m e jodi a m te genyen posiblite pou m te just vole tèt montay sa ki se te met linèt nwa atè. Wi men frè Gab. M gon zye kristal m te pèdi yon zye lè mwen te gen 1 an et demi e li vrèman pat fasil poum te grandi kòm etan yon anfan. Dèfwa m te konn ap gade kòm se tout timoun ki nòmal epi. Di poukisa m pa ka fè sa ap fè, paske yo konn pa t vle jwe avè m. Gon epòk yo di, bon talè je w pa tonbe, nou pa pral jwe avè w. Defwa m konn santi m ekskli. E lè m kòmanse ap grandi, m te vin jwenn anpil struggle, jwenn anpil bagay. ki te vin kreye yon sòt denferyorite nan sosyete a. Men m beni non Lesenyè paske m te fè rankont ak Kris. Paske vrèman pa t fasil e parapò avèk tout twou k te gen nan nanm mwen. E sa fè m te konn renmen di betiz. Paske gen sèten moun ou wè k vin mechan jodi a, gen sèten moun ou wè k pa bay lavi reg lan anyen, se paske l gen yon pati nan li menm ki just rete k pa la ankò k etèn. Lè w frape l wè l pa santi anyen, e pa kè l genyen, e pa aksyonè l aksyonè dèfwa, e pati an vin. Mwen menm m te rive yon kote sansiblite m tande, paske m te wè sa fè dèfwa w ka pran yon katouch, yo ka kouri lopital avè w, ou gentan opere, men dèfwa gen yon kout lang yon moun ba w l ap swiv ou pou jiskaske w mouri si Bondye pa entèveni. E gen anpil moun nou wè ki fè depresyon jodi a, se yon moun ki lage l ladan l. Yo di a men mwen, kòman w santi w? Te vle wè m. Lè w wè m sou stage yo wè m gen plizyè moun devan m e pwen m te pran. Jodi a m fyè pou m avli feblès mwen pou wè e pa ak mwen te konn ap travay. Se pa mank gen fòs. Dèyè m souvan ap kriye prèske toutan. Ap di Senyè men m pral moute. Lè yon moun di m yon pawòl m jis pa okipe w. Men parapò avèk bagay m jis kontinye ap viv. Men an depi de tout sa kem genyen, lèm ap gade kòm si sa ke Bondye yo reyalize avèm. E map tou di sa, m pa vle moun edem priye pou gerizon. Paske aktyèman la m gen yon bagay ki nan mwen, m gen yon bagay ki andanm. M plis tankou yon moun ki te gen nenpòt 3 zye. Paske le Seigneur est souverain. Ben si Bondye vle yon lòt bagay nan kòm li wè ka glorifye non l je suis volontaire. Jodi a m pran desizyon m e pa pou youtube e pa pou facebook e pa pou fè grenn view m gen nenpòt 6 zan lunèt la nan zye m yo konpare m a moun yo di m tout bagay yo di m blofè yo di m vòlè dèfwa m di senyè si yo te konnen sa m ap pran dèfwa pye m ap tonbe nan twou pye m konn ap tonbe nan dlo santi ti kèt pou sa m toujou gen lunèt la e pa renmen m renmen l men lè w wè l ou panse l vin bay size mwen. Yo pa di m di kòmsi m p ap janm mete yon linèt nwa nan zye m ankò non, non, m pa janm di sa. Men jodi a m te vle pou m te moutre nou, pou m te moutre n paske antanke sèvitè de Dye, antanke moun k ap fè efò pou wè kòman ka mache sou liy Kris paske l ap retounen trè byento, legliz la gen pou l anlve. M te vle pou m pa t gen anyen pou m te sere paske limyè pa gen lonbraj. E. Ane pase le Senyè te fèm operasyon, se youn nan rezon ki fè jodi a m kapab retire m e m leve an maten apre m fin priye epi le Senyè ouvè le Senyè pran men m pandan m pase l nan vizaj mwen zye kristal la sòti epi gon pil bagay kap sòti ladan l menm jan w kap gade la m te ka sere sa yo pou mwen pa gen moun ki renmen avi feblès yo. Paske Kris vin moutre m ke feblès mwen se pwisans mwen. Di m fòs ou Madjo kote w ap echwe men di m feblès ou Madjo ki kote Bondye pral itilize w. M rann kont se paske linèt nwa a se te yon pride, yon fyète l te ye pou moun pa t wè defo m. Men jodi a, lè w wè m sou sèn, lè w wè m sou yon stage, lè w wè m sou yon chè, lè w wè m ap fè mizik, m ap mikse mizik mwen, m ap fè pwòp videyo m, Fò konnen se pa frè Gab men je puis tout en celui qui me fortifie merci saint esprit m voye yon mesaj avèk chak grenn moun ki manke yon pati nan kò yo a chak moun yap rele kokobe a chak moun yap rele andikape ka fè plis pa koute sa moun ap di m salye Eugenie menm jan l te di nan mizik li an andikap la e lè sèvo w limite jodi a la sa ka rive mwen manke yon zye men le seigneur banm vizyon Vizyon pa vle di map wè, men moun ki avèg ki vizyonè. Men se lè w gon kote w vle rive. Se lè w wè pi lwen ke pwent nen w. Se lè w ka fè yon pa, ou fè 50 aksyon avèk grenn pa sa. Se pa lè w fè 50 aksyon pou w fè yon pa. Map di bon kouraj avèk tout moun ki pèdi yon pye, ki pèdi yon je, 12 janvye mete w nan sikonstans ke w ye a. Map di w bon kouraj, lavi pa fini depi gen Jezi. Yon lè nou gen pou n gen tout kò nou, tout nou menm, paske Kris ap retounen. E ou menm ki la, ki te konn kritike m, mwen padone w. Men se dwa w paske depi m te kite pwen entèwogasyon, fò w te reponn kesyon pou mwen. Men jodi a men mwen. M pa wont ankò. M gon zye kristal. Tout sa w te konn ap fèt yo, e pa t frega. Mete Jezi. M kondi nan nwit, m fè prèske tout bagay. Le Senyè fè m fini lekòl mwen. M pase, m fè lekòl primè m, lekòl segondè m. M fè inivèsite. M marye avèk yon bèl fanm. Bondye ban m yon bèl fanmi. M salye Zi, m salye madanm mwen, cheri m renmen w. M salye paran m yo. M salye w papi cheri, Bondye beni w. Mèsi.

Mèsi paske jodi a m ka di m gason. Mèsi pou envestisman w. Mèsi manmi pou tout tan w te konn mennen m lopital. Ou te renmen m. E se lanmou ke nou ban mwen ki fè m te kontinye avanse. E sa fè m di ou menm ki la, renmen tout moun. Renmen nenpòt moun ki deyò, ki bò kote w. Lanmou se pwisans li ye. Lè w renmen yon moun, ou pèmèt ke l rive lwen. Lè w renmen yon moun, ou pèmèt ke l santi l egziste. Merci avek chak moun e map di nou la ti mouton la pi red nap avanse bondye beni nou bondye ansanm avek nou rete avek la pè de jezi kri merci avek tout staff en. Defwa m te konn ap gade kòm se tout timoun ki nòmal epi. Di poukisa m pa ka fè sa y ap fè, paske yo konn pa t vle jwe avè m. Bon epòk yo di bon talè je w pa tonbe, nou pa pral jwe avè w. Defwa m konn santi m ekskli. E lè m kòmanse ap grandi, m te vin jwenn anpil stwogo. Jwenn anpil bagay ki te vin kreye yon sòt denferyorite nan sosyete a. Men m beni non Lesenyè paske m te fè rankont ak Kris. Paske vrèman pa t fasil e parapò avèk tout twou k te gen nan nanm mwen. E sa fè m te konn renmen di betiz. Paske gen sèten moun nou wè k vin mechan jodi a, gen sèten moun nou wè k pa bay lavi rgle anyen, se paske l gen yon pati nan li menm ki just rete k pa la ankò k etèn. Lè w frape l wè l pa santi anyen, e pa kè l genyen, e pa aksyonè l aksyonè dèfwa, e pati an bèn. Mwen menm m te rive yon kote sansiblite m t ale, paske m te wè sa fè dèfwa w ka pran yon katouch, yo ka kouri lopital avè w, ou gentan opere, men dèfwa gon kout lanren moun ba w l ap swiv w pou jiskaske w mouri si Bondye pa entèveni. E gen anpil moun nou wè ki fè depresyon jodi a, se yon moun ki lage l ladan l. Yo di a men mwen, kòman w santi w? Te vle wè m? Lè w wè m sou stage, yo wè m gen plizyè moun devan m, e pwen m te pran. Jodi a m fyè pou m avli feblès mwen, pou wè e pa mwen k te konn ap travay. Se pa mwen k gen fòs. Dèyè m souvan ap kriye, prèske toutan, ap di Senyè men m pral moute. Lè yon moun di m yon pawòl, m plis pa w ki pa w. Men parapò avèk bagay m just kontinye ap viv. Men an depi de tout sa kem genyen, lè map gade kòmsi sa ke Bondye yo reyalize avèm. E map tou di sa, m pa vle moun edem priye pou gerizon. Paske aktyèman la, m gen yon bagay ki nan mwen, m gen yon bagay ki andanm. M plis tankou yon moun ki te gen nenpòt 3 zye. Paske le Senyè è souvren. Si Bondye vle yon lòt bagay nan kò m, li wè k ka glorifye non l, je suis volontaire. Jodi a m pran desizyon m e pa pou youtube e pa pou facebook e pa pou fè grenn vyou m gen nenpòt siza linèt la nan zye m yo konpare m a moun yo di m tout bagay yo di m blofè yo di m vòlè dèfwa m di senyè si yo te konnen sa m ap pran dèfwa pye m ap tonbe nan twou. Ke m konn ap tonbe nan dlo santi. Ti kèt pousa m toujou gen linèt la. E pa renmen m renmen l men lè w wè l ou panse l vin bay size mwen. E pa di m di kòmsi m p ap janm mete yon linèt nwa nan je m ankò non, non m pa janm di sa. Men jodi a m te vle pou m te moutre nou, pou m te moutre n paske antanke sèvitè de Dye, antanke moun k ap fè efò pou wè kòman ka mache sou liy Kris paske l ap retounen trè byento, legliz la gen pou l anleve. M te vle. pou m pa t gen anyen pou m te sere paske limyè pa gen lonbraj. E ane pase Lesenyè te fè m operasyon, se youn nan rezon k fè jodi a m kapab retire m. E m leve an maten apre m fin priye epi Lesenyè ouvè, Lesenyè pran men m pandan m pase l nan vizaj mwen, zye kristal la sòti. Epi gen yon pil bagay kap soti ladann menm jan w kap gade la. M te ka sere sa yo pou mwen. Pa gen moun ki renmen ap viv feblès yo. Paske Kris vin moutre m ke feblès mwen se pwisans mwen. Di m fòs ou ma di w kote w ap echwe men di m feblès ou ma di w ki kote Bondye pral itilize w. M rann kont se paske linèt nwa a se te yon pride, yon fyète l te ye pou moun pat wè defo m. Men jodi a lè w wè m sou sèn. Lè w wè m sou yon stage, lè w wè m sou yon chè, lè w wè m ap fè mizik, m ap mikse mizik mwen, m ap fè pwòp videyo m, fò w konnen se pa frè Gab, men je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Sentespri. M voye yon mesaj avèk chak grenn moun ki manke yon pati nan kò yo, a chak moun y ap rele kokobe, a chak moun y ap rele andikape, ka fè plis, pa koute sa moun ap di. M salye Eugenie menm jan l te di nan mizik li an andikap la e lè sèvo limite. Jodi a la sa ka rive mwen manke w zye men le Senyè ban m vizyon. Vizyon pa vle di m ap wè men moun ki avèg ki vizyonè men se lè w gon kote w vle rive. Se lè w wè pi lwen ke pwent nen w. Se lè w ka fè yon pa, ou fè senkant aksyon avèk grenn pa sa. Se pa lè w fè senkant aksyon pou w fè yon pa. M ap di bon kouraj avèk tout moun ki pèdi yon pye, ki pèdi yon je, 12 janvye mete w nan sikonstans ke w ye a. M ap di w bon kouraj, lavi pa fini depi gen Jezi. Yon lè nou gen pou n gen tout kò nou, tout nou menm, paske Kris ap retounen. E ou menm ki la, ki te konn kritike, mwen padone w. E se dwa w paske depi m te kite pwen entewogasyon, fò w te reponn kesyon an pou mwen. Men jodi a men mwen. M pa wont ankò. M gon zye kristal. Tout sa w te konn ap fèt yo e pat frè Gab. Mete Jezi. M kondi nan nwit, m fè prèske tout bagay. Le Senyè fè m fini lekòl mwen. M pase, m fè lekòl primè m, lekòl segondè m, m fè inivèsite, m marye avèk yon bèl fanm. Bondye ban m yon bèl fanmi. M salye Zi, m salye madanm mwen, cheri m renmen w. M salye paran m yo, m salye w papi cheri, Bondye beni w. Mèsi.

Mèsi paske jodi a m ka di m gason. Mèsi pou envestisman w. Mèsi manmi pou tout tan w te konn mennen m lopital. Ou te renmen m. E se lanmou ke nou ban mwen ki fè m te kontinye avanse. E sa fè m di ou menm ki la, renmen tout moun. Renmen nenpòt moun ki deyò, ki bò kote w. Lanmou se pwisans li ye. Lè w renmen yon moun, ou pèmèt ke l rive lwen. Lè w renmen yon moun, ou pèmèt ke l santi l egziste. Merci avek chak moun e map di nou la ti mouton la pi red nap avanse bondye beni nou bondye ansanm avek nou rete avek la pè de jezi kri merci avek tout staff enspirasyon divin merci avek legliz mwen pote dwat salu pastè amel lafleur avek tout ekip li e m salu apot fede a tout ekip li m salu chak grenn moun ki toujou la. Pou mwen ki pou te fè jodi a kapab avanse. Tout glwa pou Jezi Kri e m beni non Sentespri pou chak grenn kouraj li ban mwen e m konnen yon grenn jou sa va fini. Bondye beni w Bondye ansanm avèk ou.
Kilès moun ki pi gwo doktè pou gerim Radio Lao, toujours le rezo de levanjil pratik e triyonfan.
Moun sa domine tout linivè. Kilès moun ki pi gwo filozòf.